Kem kraze. Allo
baby Comment est mon amour?
Anfom wi gras a Dieu cheri, sa wap fè la? Baby epa ou pa wè m gentan fin prepare m kanpe yon kote map pale ansanm avèw men m te gentan bliye mennaj mwen an.
Ahh ebyen cheri sa ou panse ou tap tou vin kote m m ta jere.
Wi map vin kote ou baby men tankou m pa vle pou l te wè m pou lap swiv mwen tou sa ou konnen e m pa vle li vin dekouvri kisa map fè.
M konprann m konprann enben cheri men sa w fè fon fason pou l pa wè w paske ou konnen lè m vrèman lèm bò kote w baby m pap bò w manti lèm bò kote w sansasyon an tèlman pwisan l tèlman fò m renmen jan w fè. M renmen jan w banm elikoptè a cheri. Ou byen vire pa pase mon amour m telman anvi pase yon bel moman ansanm avèw chérie e pou sa m vle w m vle w poum te ka soti ansanm avèw paske li menm pap gen chak jou m soti ansanm avèl epi lèm al lakay li tou sa men ou menm fòm pase yon bel moman ansanm avèw yon moman inoubliable.

Ou panse ou te ka pi cho pase m? M just kanpe yon kote m ap tann li epi tou m ap veye pou m wè si l ap pase tou sa. Epi m te ka vin kote w a pi cho.
Epi ok man, epi ok mwen m ap m ap tann ou, m ap tann ou. M konnen depi ou ka vin kote m m enpasyan. Ou konnen m tèlman anvi wè w papi, m anvi sere w nan bra m, m anvi kajole w, chouchoute w, dolote w. Anfen.
Ou konnen bagay mwen an manke m cheri. Bagay la pa pou ti mawozo ankò non. Ti mawozo pa ka jere Samra la. Samra la l pa ka jere l cheri. Si l te ka jere m bebe m pa kwè m t ap vin an afè ansanm avè w paske l pa ka jere m. Li pa ka pran swen m jan pou l ta. Se vre l ban m lajan, li ka okipe m men l pa pran swen m vrèman. An epi ok mwen renmen sa w fè. Tann li epi m pa ka tann ou la non. Stanley depi kò vin kote w fon fason kite li vin jwenn mesye tande map tann pase m anviw anpil la. Map fè sa wi mon amour an depil vin kote m map dil ke m pral fon bagay trè ijan epi ke map vin kote w men tankou ou konnen m tèlman pè ke m pa vle l dekouvri ke m gen relasyon ansanm avè w bagay sa yo.
Bon byen ok map jere sa jere sa tande dakò.

Konbyen fwa tou mwen mdi Michou foure don nan sak gatow menm. E don pa bwose matan menm. Oh!
Avèm sou serye?
Banm diw byen. Sa vle di si tout fwa nou pa jwenn yon nèg ki ret ansanm avèk nou, fòk tout moun ap pase nèg menm jan ansanm avèk nou? Ou ta renmen lòt pa pase nèg menm jan ansanm avèk ou menm? Oh! M vin la map pale avèw pou byen ou eswa rekonpanse m? Veye tèt ou pito. Veye tèt ou pito. Veye tèt ou pito.

Son group fout veye mouda ti sè konsa. Li enpeche w gra menm. Li enpeche w vin gason. Li enpeche m gra. Oh sa m wè gri an ka enpeche m gra.

Kòman ou ye cheri? Mwen anfòm e ou menm bebe? Sa sou anfòm? E banm di w non, apa maten m gen randevou ansanm avèk ou, ou pa vini. Sa k pase? Se konn mwen te di chèz bebe epi m t al regle yon bagay.
Ok Ok Men an pasan Ou te soti maten an? Non bebe Ok Anpi sa li te di m pase lakay ou an Li te di m pase lakay ou an men M pa t twouve ke li te tèlman twò nesesè tou paske m pa t jwenn ou, m pa t konn si w pa t soti tout sa Se sak fè kem pat rele w. Sinon m pat rete kounye a m pral soti. M pral kot matant mwen an cheri doudou e pou sam pase la paske m paka ale san m pa di w m pa di w fache. Kem santi lè w e gentan pa to ti jan talè sa ou pral kot tati w chechou. Baby sim pa gentan vini map domi kot matant mwen an oswa ma pran moto ma vin jwenn w. Bon yon vye sosi la pral sot avè w boubou. Ay bebe m prese wè m pat menm wè m te di m pap pase la e paske m konn wap fache ki fèm pase.

M kontan bebe. Ou konn ou te manke m anpil. M menm tou wi papi.
Dat m pa wè w. Papi sa l ap di m rete, rete. M di l non m pa p rete. Paske matant mwen malad grav. Epi dat m pa w pran fèy lò ban m randevou cheri. Ou ta ou ta di m al pran yon ti wotè nan lè a la epi n al enjoy wi bebe. Bon bebe.
Yon lòt fwa n a fè sa. Men m t anvi anbrase w. Ou konnen l deja mare pye m deja. Li di m li gen tan pou ta. Li pa t vle m ale tout sa. E mwen k di l lè m ap.